Désiré Doué, bèl jwè boul k ap jwe nan Paris Saint Germain, ke sye an di ke nan yon kesyon yo t ap mande ant li menm e. Lamine Yamal kiyès ki meyè? Désiré Doué di pa fè erè sa, pa pa fè fot sa, li klè pou tout moun ke mwen meyè ke Lamine Yamal Fanfan map tann opinyon. Alo Fanfan!
Wi!

Ou pa ka kite, ou pa ka ou menm kap opine sou tèt ou.
Alò kesyon yo te mande l nan Fanfan, yo te di misye e qui est le meilleur entre Lamine Yamal et vous? Misye di konsa, c'est une très bonne question, pwen virgil, se mwa, e mwen k meyè a. Nou konnen meyè ke Yamal. Non, non, non, non.
Non, non, non, non, non. Sa ou antre nan lekòl Cristiano Ronaldo a klè, ou pap janm anyen. Ou ka efektivman fè gòl wi, se lèkòl ki sa dwa lal dwa. Se tou senpleman sa. Paske lide de, pa genyen okenn gwo foutbolè ki pèmèt li di tèt li ke mwen pi bon pase entèl. Okontrè moun nan toujou ap voye entèl la monte. Dakò? Li ap al pale pi, yon bèl pi piti pase w, li fè meyè pase w, li nan ekip nasyonal depi 16 an, li chanpyon dewòp, de nasyon a 17 an. Nèg lan la, li, li, li, malgre ou menm ou doub dèyè, nan. Al de pou li de ba pou Zelensky a kòm moun ki ta ka yon kandida potansyèl li menm li fè bri m kwèl fè mwens gòl pase misye m pa konnen non m pa konnen m pa konn kote pale sou non yamal make plis
enben yamal se se sou tout lè e yamal pri nimewo 1 donk e se se jounal lakay ou kap bay li donk sa sa vle di ke mwen twouve ke Désiré Doué ke m gen anpil admirasyon pou li. Men sa ta ka rele nan pale li, li fè yon vye jès. Sa vle di ke li ap retire nòt sou tèt li. Paske lè w ap di w pi fò a, lòt ki di sa li menm genlè se pou sa l fèt menm foutbòl. Gen de moun ki di w bon bagay wi. Ou al nan lekòl gon matyè w ap etidye, frape bèt eksetera gon nèg ki pa okipe w, gon bagay rive misye fè plis nòt pase w. Gon egzamen rive li fè plis nòt pase w ladan l. Paske li menm li dwe pou sa. Ya mal sèten dwe, sèten sitou dwe. Epi Shu dwe. Si l antrene l gen disiplin, sa va èt ankò bokou mye. Men ou wè ke Yamal la, li, ki lè l gentan aprann fè tout sa l gen la fè la yo? Yo pa pou di moun fè bagay sa yo non nan, nan, nan, nan, nan sa map tann, nan pipi, nan zeza, non. Sa vle di ke lè yo kòmanse montre misye de bagay taktik la, misye gentan montre nan ekip premyè wi. Se depi 15 an edmi 16 an yo gentan metel nan ekip premyè wi.
Sa vle di ke se tou nèt lan. Li di bagay li pa gentan aprann yo non kòm timoun. Se nan ekip premyè yo pa yo pa di moun fè 2 liy paralèl pou fè pas non. Yo di yo di w allez-vous et toquez à une touche de balle sans arrêt nan ekip nan ekip premyè nan ekip senior.

Antre le 22 janvye e le premye jen, ekstraòdinè! Men Yamal la la sou sikui a depi ane pase, l ap fè lòbèy. Misye manke pwobite.
Jodi an Fanfan genyen IFAB. Pou zanmi yo, IFAB se International Football Association Board. Se asosiyasyon. ki la pou pran desizyon sou afè foutbòl entènasyonal lan. Anvan m bay desizyon Fanfan ke IFAB pran jodi an, kesyon ke m genyen an Fanfan, paske sa te nwi m un pti peu, m pa konnen non, paske ameriken fè tout afè l on lòt jan, yo kwè nan show business, eske Fanfan pour lors de la prochèn koup du mond k ap fèt Etazini, E bagay ke fifa te eseye nan koup du mond e dè klèb ke Chelsea ranpòte o depan du Paris Saint Germain an. Ke chak aksyon ki fèt, trè souvan abit lan, menm jan nan foutbòl ameriken zepòl kare, abit lan ouvri mikwo k sou nan pòch li an pou ke li eksplike moun ki nan stad lan fot lan ke m sifle an, katon an ke m bay lan, Desizyon ke m pran an. Eske Fanfan swete nan koup du mond 2026 lan ke fifa kontinye avèk bagay sa etazini oubyen son bagay yap fè sèlman lè yo etazini epi yap vag sa lè foutbòl ap jwe an ewòp? Ou esplike w bagay la m pat wè non mwen menm se ta di ke e pa chak se pa lè se pa lè se pa lè al nan var la yo yo yo pran desizyon var la yo esplike piblik la wi e se sa map diw men eske eske w espere ke yo kontinye sa?
Ou di se chak fot. Ah non pa pou pa pou lè fout pa pou lè fout.
Non se lè al nan var la desizyon arete par le var e arbit la de konsè abit la esplike l nan mikwo a pou ki sa li pran desizyon yo pran desizyon sa pou gran piblik la ka tande l wi mwen.

Lè fanfan pale li pa bon. Yon mo transparans son bagay ki anglobe plizyè bagay. Sa vle di ke chak fwa ke yon enstitisyon ap pran ap pran de dispozisyon pou l fè moun l ap desèvi yo konprann pi klè tout sa l ap fè kèlkeswa enstitisyon an ye a ke w se yon abi likratif e non likratif. Kèlkeswa enstitisyon w ye a, depi w transparant, se yon fòs. Gen moun ki pral di eksè de transparans, m panse ke se nan le delè, dans le délai de la décision ke w pe aji. Dèfwa, m twouve ke var la pran twòp tan pou l analize yon dosye. Men une fwa ke l fin analize l, yo arete, sa pèt arive ke de ton pwen de vi, de mon pwen de vue, de nos points de vue, ke nou pa renmen sa var la di a, Sa va la pran men pa gen pwoblèm li menm kòm se pa nou ki al la li menm dè ke li eksplike sa l te fè a sa pa tenye m ta kapab di e nèvosite nou sa pa tenye fristrasyon nou paske nou pran yon desizyon sa va pran yon desizyon anpil pa egzanp le penalti le but de Fermin Lopez. kont le Real Madrid. Le tir de Ferran Torres dans les bras de Tchouaméni. Abit pa gen gòl. Abit la konnen li pa gen penalty. Piblik nou se pa poukwa. Jiska prezan nou tout bravo ap di si sa pa penalty kilè lap penalty. Bri a ap kouri se paske Ferran Torres te twò a 1 mèt. Menm lè lap tire fòk li deside ap. Mwen priye Ou sa ilè dit lè w two prè e ou pa koute Donk se des rumeurs Se paske tout senpleman l'arbitre e l na non fit esplike leur desizyon Yo pa esplike desizyon yo pran Sa mete piblik sitou les fans Barcelonè nan yon nèveman e nan frustrasyon Men jodi a la si yo deside dezòmè kèlkeswa desizyon yo pran y ap esplike l. C'est une bonne chose. Fok nou aplodi sa.
Banm salye Fanfan Jorel Jean mèsi anpil e Moïse Tola Israël Kenold Delicieux e Buriard Thomas Emmanuel Miran Reginald Michel epi Josaphat Dimitri Dimitri ok Fanfan e jodi an Ifab Mwen di zanmi spòtisibo yo chak fwa yo tande ifab map pale de bòd bòd asosyasyon ki la pou pran desizyon nan afè foutbòl yo di ke aprè sa yo te gade aprè eksperyans ki te fèt nan koup di mond dè klèb lan yo pran desizyon apati jodi an pou yo pran pou yo apwouve yo apwouve ekstansyon itilizasyon kamera kòporèl lakay abit yo nan konpetisyon nasyonal e entènasyonal pou federasyon ki manifeste volonte yo pa enpoze pou di ke dezòmè tout federasyon nan konpetisyon nasyonal epi nan tout konpetisyon entènasyonal il fo ke arbit yo yo genyen kamera sou yo yo di ke E lese lors de la coupe du monde s'est revele concluant, yo renmen rezilta yo jwenn nan, yo mande pou ke yo kontinye avè l. Mentenan, puiske règ jwèt lan nou la pou n fè l evolye, se sa ke yo di,